Ou mèt riche avè l. Yon ti fèt pou fè ou pou ba moun yon ti bagay lakay ou epi mwa ap sale l. Gade pou wè men. Gade sa dam nan manke bat mwen la vre men se. Li te kenbe kòlèt mwen wi men. Bèl ti mayo m achte byen chè a men. Kenbe kòlèt mwen. Fanm okap li ye, fanm okap ki aksyonèz konsa wi. Eeyy, dam nan manke bat mwen wi. Fòm kite bagay sa wi. Wi fòm kite. Men m te dwe pale, m te dwe mande kote fèt la ye. An tou ka, tout sa k fèt li fèt nèt.
Sè ou m manke wi. E pou m te fout salopri yon souflèt, lè l kwaze avè m souf mwen ankò, pou l pa fout radote pou l ap vin di fèt. M pa konn

Ou wè poukisa m rele w la? Wi m wè poukisa w rele m la men dat ou mete m kanpe la m kanpe la avè w. Vizaj mwen chifonnen tèlman m kanpe la twòp moun wè vizaj mwen ou konn e mafya m ye moun pa ka wè m moun pa dwe wè vizaj mwen twòp ou konprann m kanpe nan lè a twòp. M konprann sa w di m nan sa m rele w la m re ou te di m konsa. Se mwen kap rele w pou w wè se mwen ki rele w. Sa san mank jodi a la. Bòs la ap vini. Bòs la ap vini? Men nan konbyen tan sa ap fèt la? Lap vini talè, gade m nan wout la la map vini an la. M rele l, li k banm randevou. Ou wè pandan m rele w la e se li menm ki banm randevou. Ou wè? Daprè enfòmasyon m genyen, manman pitit la sove l kite pitit la nan men yon makak. Ou konnen l gentan konnen pitit la. Sa pa pou e pa pou papa pitit mwen an li kite l nan men matant lan tèt matant lan cho akoz de pitit sa k nan men l m pa gen cho non menm lè moun sa te la menm lè te gen dimil moun ansanm avè l on fwa li se poutèt sa mwen m de la zòn baz wi.

Oh oh, map fè w fè lajan, kounya la e e kounya wap banm presyon non pa a ay, amitye a twò pwès mete dlo ladan, mete dlo ladan amitye a twò pwès non pa fèm sa oh oh. Depi wèm pran lari, zam mwen li menm fòl manje ou konprann, fò zam mwen manje m paka sòti ba map plede fon plede pa wè zenon lari ba yon mafya ke m ye pou zam mwen pa manje ou konprann, yo depim deyò se san k koule, depi w metem son kouz se pou sa m la. Antoulèka.
San w lan koule se pa pou mwen. Dayè m pa pè ti presyon sa yo. Jan w ka fè san koule mwen menm m ka fè san koule tou. Pa fè m bagay konsa. Ou menas?
M pa fè w menas. Ou pa wè w ap fè m menas m pa fè w menas o o. Dayè s on dil m ap fè n ap fè ansanm. Se pou poze w pou w konn kòman pou w pale ansanm avè m wi. E lajan m ap fè w fè. Pa fè m bagay konsa. Enben jiska prezan. Mwen pi estomake pase. M paka pa estomake pou jan w pale ansanm avè m nan. Pa fè m bagay konsa pou mwen jodi a. Bon men nan ka sa, ann kite kantik lan pi ann jere dosye pa nou. Anben e sa pou di w fini?
Tcheke bòs ou a vre se pou w ka vini. L ap vini.
Kèt mesye. Bon pou depi m gen devwans m ap fè moun sa yo menm nan zòn nan kote w te di m nan m poko janm wè yo toujou. Sa k ap pase konsa?

An ebyen map kontinye avanse mwen pase mwen fèt yon gwo kay wi petèt ke de lwa se pa pa dèyè nou kanpe map kontinye pou mwen. Depi w parèt nan zòn nan ou paka pa wè m nan koub la tande ay tande se la m kanpe li gen yon ti flè devan l kou w parèt wap wè m yon ti flè vèr wap wè m tande.

Ebyen ok. Men moun nan wi. Gade show la gade presyon l pa sot banm la li santi konwa lap fè tèt mwen wi. Ah non pa bon pa gen bagay konsa ou konnen depi se ansanm avèm ou annafè ou konnen sa avèk bòs Tommy ou annafè tout pwoblèm ou deja rezoud pa gen ou paka gen pwoblèm kòb mèt mete di misye li mèt alèz ok. Tap banm chale m te di l gendwa l vwayaje ou vwayaje li pa li li li li genlè panse se genlè kèk kèk a ti bòs kokorat. Ou e map fel rankontre a. Non pil anpil biznis map regle se pat selman sa men bagay sa banm anpil pwoblem yo ou konnen depim rive la mpa nan pale anpil jis dim koman ou ka edem epi yeah. Mwen menm se mwen yo lide nan zòn nan, m pa konnen si w konn sa. Wè lè w renmen yon zòn, depi w wè m gentan gen kontwòl yon teritwa, teritwa a se pou mwen l ye. Sa vle di, travay ou a, li pa yon travay ki difisil se vre, men ou konnen se yon travay ki make lanmò l ye tou an menm tan. Sa vle di, Yo si gen envestigasyon kap fèt kòmsi ou gen mwayen pou pou travay ou a fèt lap fèt si pa gen mwayen so lap rete paske mwen menm son nèg kout cho kwit. Wè pou mwen a de kote sak pi lesansyèl la se rezoud pwoblèm nan epi nou fini jis dim kisaw bezwen si w gen pwoblèm materyèl sa w manke epi jis dim epi

Si se 20 mò poum fè poul soti yap soti men konsa tou depi ou blofem tèt nou tout ap kouri. Nesans si tèt mwen si m pat kwè nan tèt mwen m patap gntan livre ou on milyon paske mwen m son nèg ki pyès nan vi jwèm la jwèm saj la se konsa m sadik sak fè wè m an etat de style ou m gntan apresye w gen yon sèl bagay m ta swete sèl bagay m ta swete ke w banm sèvis sinon bèton ap cho anba pye w wi ti papa. Ayy.
Men mwen menm wi.

Bon, enfòmasyon sa a, m te gentan genyen paske m jwenn yon moun ki avèti m ke manmzè santi gen twa ka chou anba pye li jete. Men m bay. Tout sa k enpòtan ki lesansyèl la se rekipere pitit la e nenpòt kondisyon an m prè pou m rekipere l. Enben,
ou mèt ou mèt konsidere ke pitit ou nan mwen deja. Kijan w ap pran l?
Paske depi de lanzon l son kou l fèt deja. Ou konprann?

Haa, fanm parèy vin banm kou, li met men nan kòlèt an, li fout yon sèl kalòt. Oh! Li fout yon bo sou li. Pat gen kòb la, yon bo sou li. Gade yon.
Hey! Mesye!

Ou tande? Pase majanm yon fanmi papa yo reprezante pou ou. Ou konnen ou gen pou pa la, se yo k ap pran san yo pou ou. Ou wè? M trete yo a di se pwòp pitit yo ki sot ann tank ou. Jan m trete yo, manman an pa t trete yo. Li trete yo konsa. M pa gad sa pou anyen, paske ti fanmi yo e ti san yo ye. Gwo jan m maltrete yo. Ou di frèt sa, yo pa fè yo anyen? Yo pa fè w anyen, bebe? Non. Anben oke, pa gen pwoblèm. Nou ann ale. Ann jete vye frèt sa nan mwen. Piga m jwenn li nan mwen w ankò pou pa gen ide. pou ba pou ba timoun yo te ansanm avèk timoun nou bat yo map bat ou tou dayè timoun pa konn bat timoun e mwen k gen dwa bat polisye a e mwen k granmoun yo avèk ee avèk ee tonton yo an n ale.